De jour en jour, Lizaj ap travay plis pou nou. Se rezon nou toupatou sou rezo sosyo pou nou kapab pote bon jan imaj ak videyo pou nou ki pa lòt ke peyi Dayiti. Pou rete konekte ak nou, peze bouton subscribe la. Epi, aktive notifikasyon, w ap jwenn nou sou Facebook ki se Lizaj Laperle, Instagram, Lizaj Lakay, e pou fini, n ap trè kontan reponn mesaj WhatsApp ou sou nimewo sa a. Zanmanm yo koman nou ye map salye moun kap koutem boston moun boston mòd anraje yo di yo koutem plis pase moun florida fòm salye moun boston donk jodia se pou moun boston m salye nou tout moun kap mache ak chosèt yo m salye nou antouka vini nan koze politik. Blòk de twazè di maten, lè sanprèl ap vole, Ariel Henry t ap ba yon konferans de près. Ariel Henry zanmi m pa konnen, konnen gen de konferans w ap bay, kò ap sote. Lè w di w pral arete Barbecue, ou pral arete Lanmò 100 jou, ou pral arete tout bandi, jan de bagay sa yo pa fè yo nan lajounen. Ou fè yo lè tout moun ap dòmi. Talè bandi a fache, l kouri l al pran w. Talon tande babekyou fache lanmò sanjou fache kote wap fè konferans la yo simen katouch ou kouri donk ariel henry kap veye lè tout moun ap domi wè sam diw lè sanprèl ap vole li bay entèvyou wa li bay konferans lan li di gouvènman pal la zanmi pap negosye ak bandi li gon plan k pral kanpe la zanmim depi se bandi ou ye zanmim ariel henry di yap aretew. Depi lè m wè koze arestasyon an m gentan santi son blag. M gentan wè se sa m di w la e flè Ariel Henry ap voye poukisa m di w sa? Ou wè ou wè Barbecue, Ti Lapli, Bougòy oubyen Lanmò 100 jou, zam ki nan men yo a Ariel Henry e pa chiko l tire non. Zam ki nan men nèg sa yo zanmi m e pa pòpkòn zam nan tire, se gwo grenn katouch. Ou pap ka antre vin arete nèg la pou lap griyen dan ba ou pral avèl non ou pral a kadav li donk lè w di ou pral arete moun nan mete l nan prizon pito di m ou pral stope yo nan stope a sa ka rive w arete yo wè sa m di w mete yo nan prizon men bandi an k pral kanpe tann ou an pa gen kesyon arete zanmi m se katouch zam ki nan men babekyou a e pa chiko l tire zam ki nan men lanmò sanjou a pa tire pòpkòn. E pa zam peta yo, e pa zam dlo, se bon grenn bal ki ladan yo. Antouka, donk janm di w la, Ariel Henry, se konsa zanmi m li tap depoze. E maten an m leve zanmi m tande nouvèl la wi. M pa konn a kilè l fè l, bon m pa konnen, m pa konn kiyès ki tap filme l, si se lougawou, si se sanprèl, men se konsa koze a ye, nap swiv lòt nouvèl. M aprann yo revoke komisè gouvènman zanmi Frantz Louis m tande 2 jou aprè yo fin vòlè yo fin kase kòfrefò e jij la zanmi m Garry Aurelie yo revoke komisè gouvènman zanmi eske l gen rapò m pa konnen fò m ta poze Guerrier kesyon sa Guerrier se jounalis karayib la zanmi se li k mete l li di 2 jou aprè kanbriyolaj biwo jij Garry Aurelie. Yo revoke komisè gouvènman Frantz Louis. Eske Frantz Louis zanmim li ta gen li ta gen dwèt tranpe nan bagay la? Nou pa konnen. Antouka. Nou revoke nèg la, yo revoke Frantz Louis, mwen nou voye l lakay mwen. Aktyèlman la zanmi, yo remete Frantz Louis e li menm yo transfere nan nan tribinal premye enstans Mibalè a zanmi. Adi si nèg la pa bon pou nou anba, mwen nou voye l bon mwen. Pa voye Guyon Mibalè non. M renmin ba lè yo voye misye zanmim vin nan tribinal premyè enstans lan. Antouka. Kenneth Merten Haiti. Wè sa m di w e nèg sa e bon zanmi Martelly. Wè sa m di w e nèg k ap grate grate ansanm zanmi kay Martelly. Donk bon zanmi phtk nèg sa ye. Bon bon kòm te ka di w se yon nèg ki zanmi tout lidè politik. Donk nèg sa aktyèlman la misye Ayiti. Ki sa l vin regle? Eske misye vin a yon plan, wè sa m di w yon chaje dafè, eske l vin a yon plan pou soti nan kriz nou ye a, nou pa konnen. Nou pa konnen si se wès li vin kale, sof ke nouvèl la fè konnen, Kenneth Merten an Ayiti. Tèt chaje, tèt chaje zanmi. Prezidan dominiken an. Kòmsi son moun kap fè imaj li sou do Ayiti. Lè mdi ap fè imaj la, nenpòt sa yap regle, nenpòt bagay lap fè a, li toujou anvi site non Ayiti kòmsi pou voye imaj li monte. Misye te gen yon konferans li ta prale nan Wayom Ini, wè sa mdi yon konferans dè nasyon, nan bagay kesyon chanjman klimatik, wè sa mdi w, gran chèf, moun ki gen figi, moun otorite ki ta pral chita ap pale, ap reflechi. Misye di li pap ka al ankò. Zanmi m pa je mesye. Li pap ka ale akoz sitiyasyon an ki degringole an Ayiti. Li pa vle pou bagay la grav. Pou bagay la tèlman dejenere pou peyi l menm vin sibi. Li vle rete nan peyi l pou l kontwole alalèt. Tout sa k ap pase Ayiti pou anyen pa vin bay pwoblèm lakay li. Talè w tande gen yon pwoblèm pete Ayiti pou w tande Ayisyen anvayi l, fò l rete pou l kontwole tout detay, pou l jere, pou l sekirize nasyon pa l la. Pou Dominiken yo, se bèl bagay. Pou lòt nasyon k ap gad misye k ap defann peyi l tou, se bèl bagay. Li pa p etone w pou w wè gen Ayisyen sanwont k ap griyen dan nan bagay sa a. Zanmi m, li lèd wi. Ou ka ap griyen dan w, mezanmi, misye, se kòmsi l pran nou, l ap pase pyès nan figi nou wi zanmi. M ka konprann nou nan move sitiyasyon. M ka konprann bagay la difisil. Men se kòm si nèg la, nèg la, oh! Bagay la pa fè m byen non mezanmi, m pa p ba w manti. Misye bat dèyè l twòp nan koze Ayiti sa a wi. E mwen m di w, mwen m se pa jenerasyon pa m nan. Menm se pandan m ti granmoun. Men m ret yon kwè zanmi m Dominika ap gen respè pou Ayisyen. Kesyon wap gade gen kote ou rive sendomeng ou wè yap ekri yo pa lwe ayisyen k m sezi wi zanmi wap rive kote ou parèt yo diw yo pa lwe etranje kay lèw diw etranje a kiyès ou konnen sèl ayisyen ki etranje a pou yo wi yo pat vle di mo ayisyen an pou pat fwase men de no jou zanmim yo tou ekri nan pakat nan pankat la menm nou pa lwe ayisyen kay derespektan wi e kòmsi son boul mikwòb nou ye mwen m konnen gon jou. Dominiken ap konn valè ayisyen. Si w wè nou ka rive nan faz sa zanmi, pou wè se kay lakay yo ou wè n ap pran imilyasyon, ou mèt kwè m, otorite yo pou bokou nan sa k ap fèt la. Yo menm ki kraze lame nou. Yo menm ki met k ap ravaje zanmi m. Y ap y ap koupe rache nan koripsyon. Tout kòb ki antre te ka devlope peyi a zanmi m. Gade w kòb petwokaribe nèg yo kraze. Kob sa zanmim si w ta di wap metel nan konstriksyon, nan enfrastrikti, tout ayisyen ou wè ki nan konstriksyon sendomeng tout tap pa ayiti zanmim, yo tap nan pon, bilding tap fèt, ayisyen ap travay, gen aktivite lakay nou, men kob sa lèl antre, yo prann, yo gagotel, nan nou vin lage sak pa kapab yo vin plis nan mizè, sak te gen mwayen yo vin pi rich, epi ayisyen vin paka ret nan peyil ankò, sa w tande a la zanmim, nap pase mizè kay moun. Mwen m di nou sa, jou pèp sa a deside leve kanpe kont koripsyon, kont gwoup nèg sa yo k kenbe peyi a nan gòj, franchman n ap gen respè nou. Yon peyi Sendomeng k ap fè kapital li zanmi, ekonomi l zanmi, sou nan vann Ayiti, nan komès, Nou bwote tout sa yo gen lakay, diri, pwa, salami, ze, fig. E kòm si tout poul Ayiti fè abstinans, poul pa ponn Ayiti ankò, Ayisyen se sèlman Sendomeng yo pral achte ze? M pa konprann, èske kòk Ayiti yo steril? M pa konnen, yo pa ka kouvri poul yo ankò? Kot ze pa nou yo? Nan tout mache zanmim katon ze kotel soti sendomeng. E komsi poul yo yo pè maladi, kok yo pè maladi, tout kok met kapot, kok yo pa vle kouvri poul yo konsa anko. Mwen pa konprann sa kap pase a. Nou bezwen fig la lakay yo. Tout manje net wi zanmi. Bagay la konplike. Li konplike. Men zanmanm yo, m gon fanatik ki te di m yon bagay, maten an wi zanmim li tap pale avè m, m te vle mete l an aplikasyon. M pral gen mayo Lizaj Lakay k ap disponib. Sa se yon fason ou menm ki vle sipòte Lizaj, ou renmen m, ou pral ka sipòte m si w achte yon mayo. Ap gen tout size, m te ka di small, medium, large. Pou mesye yo mayo nòmal, medam yo ka gen ti top oubyen mayo nòmal. Ou wè sa m di w m ap gen 2 stock k ap disponib, pa 2 stock nan, 2 kote. M te di m t ap gen yon pwòch mwen k ap fè mayo disponib Etazini, si yon moun ou vle achte l y ap voye l pou ou Etazini. Moun ki sendomeng tou ap ka òdè mayo a, pase gen bis kap antre, nap fè w jwenn mayo yo, lè wap di m pral fè yon fason pou mayo lizaj la ka, depi w renmen lizaj, ou achte yon mayo nan men l, jis pou sipòte, m konnen w ka achte plizyè mayo kote w rete a, ou gen mwayen, men kòm se lizaj kap fè l, pou ankouraje l, nou pral mete mayo, disponib, kepi tou, kepi lizaj lakay, wè sa m di w. Sa ka rive gen yon fanatik ki tèlman renmen lizaj epi yon dimanch maten li kanpe devan madanm li l abiye an lizaj lakay. Epi w ap wè jan madanm nan ap damou w plis. Yayayay tèt chaje zanmi m. Antou, kay bi ap gen mayo jezimèn tou wi zanmi. M ap fè mayo lizaj lakay and jezimèn wè sa m di w, makomè l. Wè sa m di w, gen fanatik ki panse mwen ak jezimèn ansanm. Jiskaprezan gen fanatik ki panse mwen ak jezimèn nan relasyon wi zanmi. Gen fanatik ki di lizaj ou odasye, si w ap plede ou pa ansanm a Jezimèn, si w ap plede ou poko manje kokiyòl Jezimèn, ou odasye. Fanatik la pa konprann zanmi ke amitye son bagay ki sakre. Amitye son bagay pou respekte. Depi ou gitan di moun nan w zanmi l, menm si moun nan ouvri pye devan w, ou pa ka fè l anyen. Nou jezi menn konn bon m achte razwa map pase razwa pou li map raze l men nou sa pa oblije nou non bagay Hey antouka yon lòt epizòd pou talè zanman m yo.